Hello guys kòman nou ye Mwen salye chak grenn fanatik Yvon promo yo. Chak grenn fanatik mwen yo ki toujou prè pou sipòte m, ki toujou la avèk mwen, mwen salye nou maten an. So, mwen pase pou m di nou maten an mezanmi, sa fè tris, peyi a rive twò lwen, peyi a rive twò lwen mezanmi, nan eta sa ke nou rive la, nou bezwen gen yon konsyans ki pran anndan peyi a. Nan Lakwaperis, tout moun yo. Pou n pa di tout moun yo, majorite moun yo pa ka dòmi lakay yo. Gen yon gwo panik nan zòn Lakwa Peris. Yon moun ki konnen zòn sa a, m kwè ki se twazyèm seksyon komin Lestè. Lakwa Peris, si m pa twonpe m, ki se twazyèm seksyon komin Lestè. Moun yo twouve yon gwo panik nan zòn sa a, mezanmi fanatik. Kote gen yon gwoup endividi, yon gwoup bandi ame ki nan zòn sa a, k ap mache opere. Chak swa nan anndan kay moun yo kap mache kidnape moun mezanmi ka grav anpil anndan lakwa peris m pral envite nou gade yon video kote chèf gang lan li menm ki tap pale ki tap rap donk m pral envite nou swiv chèf gang lakwa peris lan li menm ki tap e nan yon video ki tap eksprime koman l santi l lè ke yo fè mò donk mwen pral envite w tande chèf gang e lakwaperis la epi aprè nap tounen pou n kapab fè kòmantè pa nou. Yeah yeah yeah Yeah A se chèf baz kokorat san ras la Jeneral meyè M fè rap tou wi nèga Se pa sèl pete kout bal Lakwa peris e la n kòmanse Yo chak jou bri lanmò n kouri

Hello guys nou tounen ankò apre ke nou fin swiv chèf gang lakwa peris la li menm ki tap montre nou oubyen ki tap fè n santi kòman ki tap eksprime l kòman l santi l apre ke yo fin fè mò oubyen apre ke yo fin fè yon kidnapin lè ke gon mò ki fèt epi fanmi mò ap kriye kòman ke yo menm yo santi yo yo pete katouch anlè Yo bwè yo e kòmsi gen de mo, gen de ekspresyon ke mwen menm mwen pa oblije itilize, nou konnen jan youtube ye. Donk mezanmi, ka grav, ka grav, ka grav, nou pa ka rete chita gade, nou menm nou pa ka fè anyen, men gen moun ki konsène pou sa, gen lajistis ki la pou sa mezanmi. Nou menm nou pa ka di anyen nan ka sa a. Mezanmi, mwen menm, mwen santi ke peyi a rive nan yon nivo ki trè trè grav. Selon sa ke nou aprann, selon ti konvèsasyon ke nou genyen avèk kèk abitan nan Lakwa Peris, ki fè ke nou konnen gen yon moun ke yo kidnape, gen moun ke yo kidnape, mezanmi, kòb yo mande a, se yon tarif ki vrèman. Vreman vreman elve mezanmi. Ke moun yo paka jwenn kob sa yo. Mezanmi nou kapab kite komante pa nou pou nou di kisa ke nou panse. Si se nou menm ki ta nan tet peyi a kap dirije kisa ke nou tap fe. Ki e demand e repons ke nou ta genyen an fave moun sa yo. Si tout fwa nou ta jwenn jou nou ta jwenn chans yon jou vin. Chèf peyi sa a, kisa ke nou tap fè e kisa ke nou tap fè pou nou rezoud pwoblèm sa a? Mezanmi, ka grav nan Lakwa Peris, majorite moun yo pa ka dòmi lakay yo, gwo panik nan Lakwa Peris, gen moun, nou aprann, gen moun se anba raje yo oblije dòmi, gen moun ki oblije kite zòn nan pou yale nan lòt zòn. Mezanmi, bagay yo konplike anndan Lakwa Peris ki se yonn nan, yon seksyon. Anndan komin Lestè. Donk mezanmi ka grav, ka konplike, sa fè tris anpil, anpil.